Lè yon moun fè maladi sik, poukisa se nan pye moun nan li fè plis dega? Sa se kesyon sa nou jwenn jodi a e sou li nou pral fè videyo a jodi a. Ebyen sou la, pa ale, nou pral kòmanse videyo a pandan ke nou pral reponn kesyon an trè rapid. Actually gen anpil moun ki pèdi 2 pye yo paske yo pa genyen bon enfòmasyon sou sa ki rele maladi sik la. Ebyen rale chèz ou, jodi a tout moun pral gen enfòmasyon sou kesyon sa ki di ke poukisa sik la li menm se nan pye li fè plis ravaj. Ebyen pou nou kòmanse, maladi sik la se pa sèlman yon kesyon de twòp sik nan san an. Se yon maladi ki atake tuyotri yo, ki se veso sangen yo, e answit ak fil kouran oubyen n te ka di newon ki nan kò a. Pou pye yo, yo menm yo trè lwen kè a, se sa ki koz yo trè vilnerab, yo trè frajil. Sa vin koz ke se menm jan m te ka di w si sa se kè a, mikwo sa si se li kè a ki se yon ponp k ap ponpe dlo pou l wouze yon jaden, jan m toujou pran egzanp avè nou an, tout pati ki tou prè, tout pati jaden an ki tou prè ponp lan, y ap byen wouze. ok men si gen yon tout pati ki pi lwen jaden yo yo menm dlo a pran tan poul rive ladan nenpòt ti pwoblèm ki genyen sa vle di espas ki pi lwen yo plis difikilte pou yo jwenn dlo sa vle di plant sa yo ka mouri yo menm ok enben se egzakteman menm jan avèk pye a pye a trè lwen kè a kè a kap bay kap ponpe san pou tout pati nan kò a men akoz pye a li menm li pi lwen kè a. Se sa ki koz ke li plis vilnerab ke lòt pati yo, sa k fè ou wè sik la li menm li toujou fè plis dega nan pye a paske san yo gen difikilte pou y ale pi lwen. Pou nou pi byen konprann genyen 2 koz, gen 2 gwo koz prensipal. Gen newopati dyabetik, se lè sik la wo pandan lontan li fini pa griye nè yo ki nan pye yo. Lè li griye nè ki nan pye yo sa vle di moun nan vin pèdi sa k rele sansibilite nan pye a. Sa ki koz ke moun nan mèt pile yon fwe pye l nan yon klou, li pap santi l, li mèt boule l pap santi l, kèlkeswa sa l touche ak pye l la, menm lè l vide yon dlo cho oubyen yon lwil cho sou pye a li pap santi l paske nè yo griye. Se se sa ki neyopati dyabetik la. Ok, sa vle di domaj nè yo. Sa vle di pye a, moun nan pèdi tout sa k rele sansibilite nan pye a paske akoz ke li lwen kè a, san vin gen difikilte pou l rive anba a, sa vin koz ke moun nan pèdi tout nè nan pye li epi li vin ensansib nan pye a, se la li danje a. E dezyèm gwo koz la se movèz sikilasyon sangen oubyen ou ka rele l ischemi. Se lè sik la li menm li bouche ti veso sangen yo ki ale nan pye a, ki mennen san nan pye a. Lè san an pa rive byen anba a li pa ka rive nan pye yo, kòm se san an ki pote oksijèn avèk globil blan nan pye yo, li pral ede si w gen yon blesi ki pou fè l geri, Se san ki pou pote oksijèn avèk globil blan ki se manje pou pye yo. So kounye a si san yo pa ka rive anba a, sa vin koz ke blesi yo tou vin pa ka geri. Kounye a si blesi yo pa ka geri, sa vin koz ke malad la oubyen blesi an rete tou ouvè, sa vin bay mikwòb plis chans pou yo rantre nan malad yo. Kòm pa gen globil blan, pa gen anyen ki pou konbat ki pou konbat mikwòb yo, sa vin koz ke yo chita nan yo chita nan blesi an epi yo fè règ degat. Epi se la a eskalad la kòmanse. Sa vle di ou soti nan yon ti blese ki tou piti epi otomatikman ou pral tonbe nan yon gwo gangrenn. Lè m di soti nan yon ti blese pou w antre nan yon gangrenn nan, sa vle di yon ti blese li gen dwa se yon egwi k pike w, li gen dwa yon epeng ki pike w, li gen dwa yon yon klou k pike w nan pye an. Epi se la enfeksyon kòmanse. E ou konnen depi sistèm defans lan trè fèb akoz de sik la, sa vle di pa gen defans, se kòm si son kay ki rete a pòt li gran ouvè, pa gen sekirite, sa vle di nenpòt moun kap pase gen dwa ap vle rantre anndan l pou yon bagay, sa vle di kay la vilnerab, enben se menm jan ak pye a, pye a vin trè vilnerab paske sistèm sistèm defans li fèb akoz de maladi sik la e answit li trè lwen kè a ki vin koz ke san pa ka rive anba a, se sa k fè se nan pye a tout dega yo al fèt. Pandan mikwòb yo ap miltipliye vit, blesi a vin trè fon epi li vin refize fèmen. Kounye a nou soti nan blesi a, n ap antre nan gangrenn nan. Pou l vin gangrenn nan kounye a, se lè vyann nan kòmanse mouri paske l pa gen san ankò pou alimante l, paske se san ki pou mennen oksijèn ki pou pèmèt ke mouvman sa yo kontinye fèt 24 sou 24, ebyen otomatikman ou mare ponyèt sa a pou yon bon ti tan, ebyen li vin kòmanse pral paralize paske san pa rantre epi ou ka pèdi ponyèt la yon ti tan aprè. Ebyen se menm bagay la ki vre pou pye a tou, kounye a lè ou vin gen blesi an ou vin gen gangrenn nan li menm, gangrenn nan li menm se lè vyann nan kòmanse pouri paske l pa jwenn ase san ankò pou kontinye alimante l pou kontinye nouri li avèk oksijèn, so kounye a lè sa a doktè oblije koupe pye a li anpite l pou ka sove rès kò a. Kèk konsèy pou moun ki dyabetik, Make sure ke anvan w al dòmi ou toujou itilize yon miwa pou w gade tout kote anba pye w, verifye pye w, verifye tout kote anba pye w pou wè èske w pa gen woujè, èske w pa gen èske w pa gen kote ki ki blese nan pye w. Evite mache pye atè e menm anndan lakay ou toujou make sure ou mete yon bagay nan pye w paske nenpòt ti bagay ki pike w, ou gen dwa pa santi l paske jan m toujou di w si san yo pa koule byen nan pye a, si san yo pa rive byen nan pye a akoz de vesosangè yo swa ki kòmanse bouche ou kèlkonk, Sa vle di fòk ou toujou make sure ke ou verifye pye w chak swa anvan w al dòmi, chak maten lè w leve verifye pye w, verifye, paske anpil fwa w gen dwa pa santi blese a epi li la. E answit toujou mete bagay nan pye w, mete chosèt nan pye w oubyen mete yon slipè nan pye w yon fason aske pou w pa pike, pou w evite pike nan nenpòt ti bagay epi li ka vin fatal pou ou. Toujou achte tenis oubyen soulye ki konfòtab ki pa gen yon seri de kò ladan ki ka blese w lè w ap mache nan lari paske ou gen dwa blese w pa janm santi si w blese, verifye sa yo. Toujou tcheke tanperati dlo wap benyen an, mete kout ponyèt ou ladann pou verifye anvan ke w foure pye w ladann paske ou gen dwa pa santi si l cho ase epi w foure pye w ladann li ka koze dega. M espere ke m te reponn kesyon an. M panse m ap met yon fen ak videyo a la, m ap tounen yon lòt videyo trè rapid. E pa bliye jan m toujou di nou an, ou gen yon frè w, gen yon tonton w, ou gen yon matant ou, gen yon kouzen w, gen yon zanmi ki fè sik, voye videyo a ba li omwen lage konesans sa w genyen an, pa kenbe l pou ou. E kontinye follow paj sa a li menm pou si yon erè ta pase epi pou nou ka Kontinye jwenn bèl video sa yo. Babay nap tounen pou yon lòt video.